Hello guys, sa ka fèt, sa ka fèt, se Charles ki antre lakay nou jodi a avèk yon nouvo videyo. Kòm nou deja konnen, avan m kòmanse videyo, m toujou ba ou ti tan m di mèsi a chak moun ki gen tan abone avèk chanèl la. E ou menm ki poko abone, ki sa w ap tann? Ou vini la ou jwenn tout moun abòne ou menm ou pa abòne poukisa kisa w ap tann ou menm ki poko fè sa map mande w silvouplè pa ale san w pa fè sa pandan w ap peze ti bouton wouj ki make subscribe oubyen s'abonner epi pa bliye aktive ti klòch notifikasyon an etriyèl sou pèsonalize mete l sou tout se sèl fason ou kapab

Sa m pral di nou an pa vrèman yon zen, men si tout fwa ou pè zen, rale kò w bati tèt chanèl la paske ap gen bon jan. Ok guys san pèdi tan an antann nou ban mwen videyo a paske m wè anpil nan nou ap soufri, anpil nan nou ta renmen konnen kisa k gen e kisa k pral pase ok. Kòm nou deja wè nan tit videyo a nou pral pale de Yvenson ke anpil nan nou konnen sou non Jeff 3 wa ki se yon komedyen ayisyen ki vrèman popilè e ki vrèman fè ti videyo l yo funny e ki toujou pote bèl feyton pou nou aktyèlman la li gen yon feyton kap woule sou chanèl youtube li a ki se Yvenson Toub ki ki rele Gros Veno et sa soeur feyton sa vrèman bèl li vrèman like m vrèman renmen feyton an e ou menm ki poko gade feyton an map mandew ale sou chanèl li a pou kapab gade li ansanm avèk mwen. Ok sa fè yon bon tan nou wè anpil fanatik toujou ap poze Jeff Thora kestyon mandel dil ke li se yon figure publique poukisa li pa janm afiche madanm li oswa mennaj li pou fanatik li yo ka wèl kòm nou konnen kestyon sa depi yon moun se yon figure publique ou pa afiche yon moun ou avèl fanatik yo toujou ap poze w kestyon sa pou mwen menm ki pa vrèman enpòtan pou mwen menm, m pa konnen pou tout moun mwen pou mwen menm mwen wè sa pa vrèman enpòtan. Paske anpil moun pafwa ou mèt rankontre yon moun jodi a demen si Dye vle yo afiche moun sa, lòt demen si Dye vle ou mande kote 2 moun sa yo ou pa tande yo, si w pa tande yon tchòbòl pete antre yo w ap chèche yo ou pa janm wè yo, w ap chèche lanmou sa ou pa janm wè lanmou an. Men Jeff Throy li menm li pat fè l konsa li te deside pa afiche paske Li pa konnen ki moun li gen nan men, but moun nan ka toujou ansanm avèk yon moun, se yon ti plezi lap pran avèk moun nan ou byen m pa konnen, li pa deside afiche moun nan aprè sa pou fanatik yo ap chèche l pou yo pa ka wè l ankò. Men ta sanble kounya Jeff 3 wa jwenn moun pa l la, li jwenn moun li tap chèche a, li wè ki moun ki nan men l, li wè son moun ki deside fè vi l ansanm avèk li e li menm li deside fè vi l ansanm avèk moun nan, Maten an li te deside poste l. M pral fè nou wè foto moun li te poste a. Men avan m fè nou wè foto a, kite m di nou ke moun sa li gen 1 an depi l ap viv nan kay ansanm avèk Jeff. E kite m fè nou li pòs, kisa Jeff 3 te ekri anba pòs foto a. Epi apresa m ap ka montre nou moun nan. Ok men kisal te di anba foto a. Renmen son bèl bagay men sitou nou rive yon dènye lè kote pi fò moun pa sou regle bagay serye. Tout sou kou, sa koz lanmou vin pa gen enpòtans ankò. M toujou wè anpil moun se renmen jodi afiche demen. Epi aprè ou tande yo kite. Mwen gen 2 zan ak, epi l te tak demwazèl la, Nou gen 1 an depi nap viv nan kay ansanm, m pran tout tanm pou m swiv li, li toujou la pou mwen, e si gon kot se mwen k toujou antò, li pwouve m ke l prè pou l fè vi l avè m, e mwen e mwen tou, te amo mi amor guys m pa espanyòl mwen pa bon m pa konnen, epi m panse jès sa yo ap efase kèk nan sikatris soufrans jalouzi pandan w avè m, te amo. Se sa Jeff Thora te ekri anba foto li te poste maten an e kounye a kite m fè yon foto a ke anpil nan nou pral sezi nou pat konn si se moun sa. Demwazèl sa, li rele Angelica nan feyton Gwo Veno e sa sè a, se li menm ki mennaj Jeff Thora. Jeff Thora konn toujou poste demwazèl la sou Instagram, konn mande moun yo pwal swiv li e l te toujou konn tag demwazèl la nan kèk foto li konn poste, mwen menm m te toujou konn pase sou paj demwazèl la mal gade, e m te toujou ap swiv a chak foto demwazèl la lage Jeff toujou like foto a e l toujou kòmante swa l ekri my love oubyen l ekri nice my love yon pakèt bagay epi demwazèl la menm konn reponn Jeff. Mèsi mon coeur mèsi yon pakèt bagay ok nou konnen kisal te ka ekri m pa bezwen e yo konn fè lòt video ansanm tankou bagay video funny e ou ka wè video sa se yo 2 a ki te fèl ansanm e se lakay Jeff video sa te fèt ou kapab wè sa se demwazèl la ok guys se la m mete fen avèk ti tèt video a pa bliye si w te renmen l bay yon like kite yon kòmantè epi pataje l se sèl fason ou kapab ankouraje sa k ap fèt.